Soti vandredi swa pou rive maten an, tande tande peyi a, soti vandredi swa pou rive maten an, gen prèsk yn ventèn de pèsòn asasine, gen yo tiye, yo brile. Map pale la de Petyonvil sèlman. Lèm di petyon vil epa mache a non Pase mpa konprann yon seri de moun ki pa konn komin nan kisa yon komin ye ok ekoute soti vandredi sa vle di de marlik pase nan meyòt dyèg wout de frè yon seri de imaj mgen la se pa ti bagay se bagay ki chokan wi prèske chak kay gon moun kap boule anbal imaj yo la map gade yo la bagay terib nèt. Ekoute, eben sak pase? Hier la police ta sanble kraze yon kay ki ta pou Vitelhomme. Kay sa a, an plis de lòt rezon misye gen dwa genyen pou l frape, paske se yon nèg ki plen pouvwa, paske l sou pouvwa l anyen pa janm rive l. Operasyon ap fèt pou rive pran l e lòd bay yo di kite sa. Pa gen pwoblèm. Paske il est de l'équipe. Dayè misye di sa. Misye di l konn chita avè yo, yo konn ap planifye bagay ansanm etc. Donk se menm yo menm nan. Pa gen pwoblèm. Ta sanble ke lapolis kraze yon kay Vitelòm. Anndan kay sa a. Yo jwenn yon pakèt tèt mò ladan l. Pakèt bagay majigriji. Sanble se te yon kay badji. M pa konn si e pou Vitelòm di ak oubyen si e pou ke kay bòkò misye m pa konnen. Men, se yon kay ki ta pou Vitelòm ke nèg yo kraze. E pi, kay sa a, yo jwenn yon pakèt bagay ladan l, tèt mò, pil bagay yo jwenn anndan kay la. Ebyen vitelòm misye reyaji aprè bagay sa a, ta sanble kay sa fè misye mal anpil, misye rive wout frè tout, bon jiska tout maten an, tout yèswa, kout bal fè mikalaw, nèg yo sakaje wout frè. Zòn senklè an menm menm, yo prèske kraze sa nèt, ratibwaze. Moun ap rele anmwe pote n sekou, difikilte etc. Tònad la chavire, pa gen pwoblèm. Ekoute, bon m pale a Vitelòm. Ni lapolis, ni Vitelòm tou lè de, tout ekip sa yo se ekip moun lach yo ye. Bon m pale avè nou mesye. Pa gen bagay deranje m, lòske m wè lapolis rive yon kote, polisye a tèlman pè, alòske l anndan cha li pa met pye l atè non pou l gen kontwole espas la, l anndan cha, Nèg yo gaspiye bal san yon kout bal nan lòt kan pa tire. Sa deranje m. E si w pa gen kè w pa jwe pokè. Yo pa pran timoun nan jandam. W al mennen yon operasyon. Yon souri t travèse sèlman ki annik fè yon ti bri. Nèg yo pete bal yo pa konn kote y ap tire bal la. pa gen pwoblèm. Kapab gen domaj kolateral, men fòk gen 2 kan k ap vide bal. Bon, lòt kan an li menm l ap fè rezèv ou ap vide bal. Sa m poko konprann li. Men lòt bagay. Bon m di Vitelòm inosan avèk band li k ap kòmande tòsèl, Pènye ki vle pran tout kontwòl Petyonvil aktyèlman. Nou lach anpil mesye. Mwen menm m konnen ke nou bezwen m. Paske m pale nou mal. Men m pa fè nou anyen non m jis denonse sa n ap fè. Men m konnen nou bezwen m pa sa. Donk si nou bezwen mwen. E se mwen pou n pran. E pa sa. E ben tande. Kiyès nou estime k ap fè nou mal. Se moun nan leta. Bon se vre petèt se menm ekip la men si nou estime se moun nan leta kap fè nou mal atake moun nan leta atake Ariel Henry bon kòm se zanmi w gen dwa pa vle atake l atake Frantz Elbe kòm se nèg pa w gen dwa pa vle atake l men menm ti polisye nap tiye yo nèg la son ti dyòl lap fè konbyen kòb yo pou yon polisye Se 20, 25, 30 mil goud yon polisye ap touche ajan 1. Sa vle di ke nèg la si te gen lòt bagay pou l te fè, e pa sa l ta pral fè non. Gen nèg k al nan lapolis paske l renmen peyi l. Men gen nèg se yon ti kòb la, se ti chèk la l al defann. Bon lè w tiye nèg sa paske l pote inifòm lapolis, se yon krim ou fè. Ou fon krim, sa di, kiyès ou bezwen? Ou di se nèg nan leta ou bezwen, bagay wap joure nèg nan leta. Ebyen, mache pran nèg nan leta. Mache sou palè nasyonal, mache sou primati. Se lach nap fè mesye. Lè kounye la, nou debake nan ti kay map gade la yo pa egzanp. Kel te kafou fèy, kel te sou meyòt, kel te sou dyèg la, kel te sou wout frè la. Lè nou debake nan ti kay sa yo. epi nap pete bal sou kiyès sou ti malere malerèz map gade kat moun ki mouri atè se ti malere malerèz kap bouske lavi kisa n fè la mesye non non non non non ekoute sa vle di ke kisa nap fè ti makak wap komande la wap pete bal la boul douz sou tout moun kap pase. Men se mouvman lach mesye. Se otorite yo ki nou pa vle wè, se yo menm kap dirije peyi a. Ebyen fon an jan, atake yo. Pran biwo leta yo. Nou gen fòs pou sa mesye. Nou gen zam, nou gen tout bagay. Ebyen sispann tok bay malere yo yon chans. Lè w tiye malere kap viv nan wout frè pa egzanp, kisa w di la kounya? Se sa ou di m ki revolisyon? Se sa w di yo, m pral bay leson, leson a kiyès? Malere sa yo? M jis pa konprann. Bon, m ta renmen n esplike m sa a. E sa k fè? Fanel t ap di sa avan yè. Mandela. Lè pa egzanp m ap gade kalite krim, e sa k fè lè yon nèg ap di m bon, e nèg sa yo, se son dè zoprime mal oryante, i son dè viktim de la sosyete, etsetera, mwen rann mwen kont ke w pa fin bon moun. M ap esplike. Paske si nou tanm si nap fè kidnapping nou di ke bon mnde ti lapli toujou ap di sa men kò kòman nèg yo je yo chèch o son leta ki pa konn afè moun kòm si tout se leta ok m dakò m konsyan ke leta pa egziste men se pa paske leta pa egziste ki fè ke nou menm nan geto yo nap mal viv se vre, men ou oblije kidnap yon moun tankou Saint Hubert pa egzanp, epi ou mande 1 milyon 500 mil dola ameriken pou libere l, kote lap jwenn kòb sa a? Kounye a lè sa ou ka fèm panse, eske se pa yon règleman de kont, eske se pa yon kidnaping planifye pou kapab apovri madam Lamothe ki fin granmoun ki pa menm ka travay ankò? Paskew bal glas jeron vye radio kounya nou kidnapel nou mandel 1 milyon 500 mil dola paske enfomasyon ke nou jwenn oubyen yo rapòte nou lap travay a yon bòs ki gen kòb ki se madan lamòt men tout kòb ou genyen ou genyenl pou yon peryòd de tan madan lamòt. Son w moun ki vin travay nan peyi Etazini, ki pase mizè travay yon pakèt tan e k ap antre nan laj, ki sibi yon pakèt operasyon la, ki pa gen kòb ke l te genyen avan e ki envesti yon pakèt bagay an Ayiti. Kounye a, èske l ka vann sa l gen Ayiti yo pou l peye lajan sa a? Kiyès k ap achte yo? Ekoute mesye, pafwa nou mal ransenye. Aksyon n ap poze yo pa gen anyen pou wè avèk nèg ki nan grangout, nan mizè, k ap chache lavi. Se aksyon kriminèl teyoris e lòske aksyon sa yo se aksyon kriminèl teyoris yo ye, yo sipoze jwenn de repons pwopòsyonèl ak zak ke n ap poze a.